Mwen menm non. Ah get love konprann mwen bzot. Konprann ou nan kisa? Tande boko banm di w yon grenn bagay. Sa vle di la tout lè w te konn ap mache lakay mwen fè tripotay pot ti foto ban mwen an sa vle di e sak te dèyè rezilta yo pa vre? Gade w konn sak genyen monchè si w pa vle pou m di w sa m pa dwe di w pran baryè a pou w. Paske m panse l ap pi bon pou w. Se pa sa w ap jwenn avè m. Get love ou gen kè ou di m sa vre. Jan m renmen w get love. Tout moun gen kè paske Bondye te bay chak moun yon kè. Kè pam nan genlè diferan paske mwen menm jan w panse a m pa jan w panse a. Sa vle di la a, tout tan w te konn ap vin bay tout ti dyalòg, pote ti foto, fè makak, al gade sa k te dèyè l.
Bon ti piyon, kòman w la ti piyon? O, kòman w fè wè m?

Mesye Fefe, m konnen m se youn nan granmoun nan zòn nan, men tout sa m vin di w la, zòn nan gate, gate, gate ou konnen an. Vòlè ap mache, vòlè a fè moun, menm mwen menm yo fèk sot ataka m la, yo pran valiz mwen, yo pran telefòn mwen, tout ti kòb mwen te gen yo pran tout. Zòn nan gate, fò nou fè yon mwayen pou nou ka konn sa n ap fè nan zòn nan, zòn nan pa ka ret konsa tout sa moun genyen yo pran yo.
Ou di zòn nan gate, ou menm ou bon se atraka yo atraka w yo pran tout sa k nan men w, telefòn, ti kòb yo gen nan men w. E paske yo pa jwenn mwen wi. Mwen menm si yo te jwenn mwen se vi m yo t ap pran wi. Mwen menm kote ou wè m ye la mwen menm ti pakèt mwen tout ti bagay mwen gentan mare nèt pou m kite zòn nan. Paske tèlman vi m an danje nan zòn sa la, m pa p ka ret nan zòn nan menm.

Aah e lam vwe wè vre pè leyon ap tronpe m. Mesye mesye mesye ou resi fon bagay ki bon depi dat jou wap bay ti detay. Fèmen bouch ou paskem te wè foto a. Wè la jwèt la nan menw. Chwazi youn. Ant mwen ale. Ou byen mwa, ou byen mwa. Mesi Wi, pikas ou pran lan misye vin kriye pou ka fem kite avek granmoun nan non. Mesi se pa yon bagay konsa misye ap jwenn avem non. Misye ap jwenn avem paske jan map gade map fe memwam travay la genlè son plan misye vre. E apre sa ou ka regret tou paske fom konprann yo toujou di.

Nan valiz mwen telefòn mwen yo pran tout. Monchè pitit mwen, zòn sa a pa zòn pou moun rete menm. Bon, ou menm si w kapab, ou mèt kite zòn nan. Kite zòn nan ba yo. Kite zòn nan ba yo paske ou pap ka gen anyen. Kote w wè yo kòmanse la a, ou pap ka gen anyen k rete ankò. Apre sa, w ap al wè yo, se lavi w y ap al mande pou retire. Mwen anvan yo retire pa m nan, anvan yo pran l, m ap bay zòn nan mwen menm. M ap kite zòn nan. Frè m si w vle Fefe, e David ki mete tout bagay sa yo, ni tripotay, ni vòlè akoz de li. Si li pa t kòmanse, tout bagay sa yo pa t ap vini. Lè l potko kòmanse nan tripotay zòn lan te byen rilaks men kounye a l kòmanse tout bagay antre. Pwoblèm nan pitit mwen.
Si te gen nèg a zam, an menm tan te gen lapolis, nou ta al dèyè polis pou yo. Men nan zòn andeyò sa kote nou jwenn polis, ou pa jwenn yon grenn polis, kisa pou n fè? Men pitit mwen, nou pa ka fè anyen non pitit mwen, se kite pou n kite zòn nan wi. Si w vle rete ba yo nan zòn nan,

M pa konprann ou. Sa k nan men w la a? Sa k nan men w la a? Sigarèt. Sa w ap fè ak sigarèt fè la? Kounye a w lage w nan fimen, pa vre? Ou konnen. M pa ko konnen non. Ou pot ko janm di m pou m konnen. Sa k nan men w la a, Piyon? Sigarèt. Piyon vle m fout ou yon kalòt? Pa vle di pou m kalòt monchè manman.

Ouff! Men Piyò sòti pou l fè tèt mwen fou. Piyò yon bò, Papa l yon bò, m pa konn sa pou m fè. Men kounye a men Piyò lage l nan fimen. Sa w t ap di m nan m pa t janm kwè, kounye a la m kwè. M di w rale w pa kwè. Mwen mande.
Si m pa t ap sòti devan baryè a la, m pa t ap janm wè yon aksyon konsa. Apa tout sa yo te konn ap di m nan se te vre mesye m pa t janm konn kwè. Se sa k fè yo di w timoun ou pa sipoze pou w fè l twòp konfyans depase.